plizyè bis ki te kidnape, ebyen nou kapab di jodi jedi a la, lapolis fè yon mèvèy nan Kwadèboukè pa rapò a liberasyon sa yo arive posede plizyè sitwayen, sitwayèn ki t ap soti an Repiblik Dominikèn ke mis yo te kidnape, ebyen lapolis posede a liberasyon bis sa a, plizyè pasaje men moun yo vrèman kontan e menm nan menm entèvansyon lapolis fè di ni. Pa rapò a mesaj ki voye e sa k pral gen pou fèt nan matisan nan jou k ap vini la yo, ebyen ti lapli, vant ti lapli kòmanse bouyi, ti lapli kòmanse depale, nou kapab di anpil enfòmasyon ki gen a wè ak dosye ensekirite nan peyi Dayiti e n ap wè menm mesye di te zam yo di li e lapolis ta mennen operasyon pou ki te kapab abouti avèk jisteman arestasyon Vitelòm men enfòmasyon ta fè kwè Vitelòm te gentan sove yon lòt machin e l wè lapolis ta al jwenn yon machin abandone plen minisyon anndan e bonbon, lòt bagay pou sòlda te manje e yon machin ki blende, yon Jeep, nan pa yon pikòp Hilux ki te abandone sou Taba la, abò bis sa te genyen jisteman mesye ki te lò yo t ap opere. e yo oblije pete kouri swit a entèvansyon lapolis, ebyen anpil aktyalite o nivo dosye lapolis jounen jodi a nou wè ki kanpe, ki mete pye l atè pou de bon, ebyen k ap fon travay kolosal anndan peyi a, donk ebyen mi nou kapab di nan kad dosye ensekirite a nou sou wout la pou n soti s on bon rezilta pa rapò a dosye ensekirite a. Wi bon e nap gade e medam mesye se se se jisteman se machin sa ke nap gade la e bon ou pa ou pale de Lionel ou pale ke mas ta sanble ke se ta pou vitelòm gen lòt ki di w se pou baz 400 mawozo pou lenstan enfo an li poko fin two si e pou li poko fin si e sèten men nanpèch se pou youn ou lòt ok se menm gwoup vòlè yo nanpèch men la e medam mesye an nou serye kòman fè e nou wè ke jisteman vitelòm e gentan kouri bagay sa yo se se se bagay sa yo nou pa konprann Kòmsi lapolis ou pa kap mennen operasyon a mwatye. Plizyè fwa ou tande yap mennen operasyon yo pandan pou yo al pran bandi an bandi an gentan kouri. Kounya la e sa vle di tout polisye sa yo pat ka gentan ansèkle Vitelòm pou mete fen nan vil pou aretel pou fè lòt bagay. Se bagay sa m gen pwoblèm nan nou gen pwoblèm. Mesye si nap fè bagay la fèl ok nou pap vle bann kredi nou pap felisite nou a mwatye nap fon travay fèl se machin sa nap gade la wi frèm.
Wi Jimmy, e fòk nou di tou se plizyè, plizyè, notèlman plizyè operasyon k ap mennen nan Petyonvil, nan Kwadèboukè, e sou pò ta, e sou, nan komin Taba egalman, e se plizyè machin mesye yo abandone paske lapolis te prèske rive pran yo, men nou konnen mesye yo gen estrateji, kanmenm yo arive sove, genyen yon, genyen, genyen yon pikòp, genyen yon pikòp ki li menm, e, nan Petyonvil ki t arive, n ap pale de yon, yon, yon machin ki. Kòk Ailix e kou de koulè nwa e de lote kote nan komin Taba gen ankò yon lòt Jeep blan e imatrikile AAA 28 340, 28340 ke mesye bandi yo mete jwenn li e yo te anndan l e machin sa te gen anpil kès katouch, anpil minisyon ladan l e blan mesye bandi yo ta rive pete kouri swit ak entèvansyon lapolis. Ebyen jounen jodi a la lapolis mete lapolis mete sou la kote li. Tande byen. Ok. Mesye yo te nan machin sa yo. Tande medam mesye. Lè mwen di w mesye se pa fwa lapolis se sinema ke y ap fè. Se teyat y ap fè. Bandi yo kòm si yo gentan ansèkle bandi yo. Jan n ap swiv nan machin sa yo. Bandi yo kouri kite machin yo. Pa aza yo kouri a pye. Kounye a la yo te gen machin. Tande byen wi medam mesye. Yo te gen machin. Lapolis ansèkle machin nan. Bandi kouri. Ou kouri a pye kounya la pou lapolis pa gentan pran ou. Pou lapolis pa gentan met fen nan vi w. Men an nou serye mesye dam. Epi se pa premye fwa nou wè jan de bagay sa yo. Se pa premye fwa. Kote bandi yo ale? Sa vle di yo pi rapid, yo kouri pli vit lè a pye ke lè yo sou machin?
Men, di nou yon bagay nou remake, nou t ap gade kòtèj lapolis la nan Petyonvil, kote ke yo pase, yo pase sirèn, se kòmsi yo ta di w, e pou di bandi yo, men n ap vini, pete kouri, e nou t ap fè analiz de sa tou, pandan ke n ap gade, yon kòtèj lapolis ki gen anviwon 5 a 6 machin ladan l, yo pase sirèn, e sirèn ap fè bri, e se fayton, se fayton pou pa koz, e bandi yo ta gentan fè tout mouri, e enfòmasyon ta fè kwè e Vitelòm li te nan zòn Petyonvil, se komin Petyonvil o moman de lentèvansyon polisyè, ebyen se youn nan koz e akòz lapolismen yo pat parèt de fason silansyez, se sa ki fè misye ta gentan kouri e Vitelòm yo te gentan sove avèl nan yon lòt machin. Donk daprè enfòmasyon ki te jwenn nou, e yon ti kras yo te kapab arestasyon Vitelòm oubyen yo te kapab stope Vitelòm Mòtèlman. Donk, ankò yon fwa di plis, fòk nou felisite travay la menm si lapolis pa souvan parèt an amatè men kanmenm fòk nou felisite travay la genyen volonte de la part. Men, sa ki genyen a wè avèk jisteman liberasyon plizyè otaj yon bis ki te soti plen moun an Repiblik Dominikèn ki ki te fè ki te fè pati ka konpayi kapital Coastline ki bis sa yo menm yo ta jwenn li kache nan Kwadèboukè. Lapolis antre nan fyèf mesye yo, yo fè pèkizisyon Yo mete bis la deyò e n ap gade anndan bis sa a te gen kèk tan, dezan, e gen kote ke yo te entèvyouve kèk moun ki te nan bis, kèk pasaje ki te nan bis la, yo bay pwendvi yo e moun yo vrèman kontan, ebyen bon Bondye mete yo deyò, ebyen moun yo vrèman kontan kanmenm lapolis ki ap fè de bon travay pandan dènye jou sa yo, ebyen nou wè swit a sa Jimmy, mesye matisan yo kòmanse depale, vant mesye yo kòmanse ouvri paske yo atann lapolis pral rive sou yo. Wi gen anpil moun ki di lapolis pat sipoze anonse sa, sa ap fè mesye yo aranje yo bokou plis, men nou kapab di di, nou kapab redi ni, nimewo 1 gran ravin nan e nan pale de ti lapli ki li menm tap depale nan kad yon ti kout e e vòl si tap vole ki ki dire anviwon 45 minit te kapab gentan pran tan poun ta pase tout e pou oditwa pou oditè oditris yo ta kapab tande men mesye la ki ap fè mea culpa a lapolis li sanse ap mande lapolis padon paske l di l ap antre nan konsyans polisye yo lè madanm lè yo mouri madanm yo pap sezi donk se pou sa montre w ke ti lapli nèg yo pè nan moman ke n ap pale la men nèg yo vant yo ap bouyi enben nèg yo tou pran pòz la y ap bay yon mwa edmi kòm dèle pou moun kapab pase sou wout nasyonal nimewo 2 a an pale de matisan yo pap atake moun men nou konnen mesye abitye bay Nèg yo abitye di y ap bay trèv deja e aprè lè yo kòmanse kid lè yo rekòmanse kidnape moun yo kidnape moun bokou plis donk nou pa nou panse ke popilasyon an pap pran nan meyè sa a donk lapolis degaje w fè travay ou e entèvansyon nou konnen ke lapolis deja anonse sa se byen malere lapolis te kapab kenbe sa sekrè pou l pa fè mesye yo konnen, men mesye yo tou ki ta sanble pisans leve yo san se ap diminye paske de tan zan ou tande lapolis arete de twa, de tan zan ou tande lapolis stope kèk blese kèk mòtèlman, ebyen nou panse ke se paske mesye yo kòmanse a diminye pa rapò gen sous kote ki konn ap ba yo zam, ba yo minisyon, ou wè gen plizyè arestasyon lapolis fè kèk moun ki gen rapò avèk bay mesye yo zam, bay mesye yo minisyon, donk se si e sèten mesye yo an feblès, ebyen nou wè la, ti lapli fè konnen l pa la izo, li mande izo. yon trèv pou n kite moun yo pase sou wout Matisan an, pandan se tan misye yo tande lapolis pral rive sou yo, yo kòmanse ap depale, vant yo kòmanse ap bouyi, men n ap swiv, nou swete ke lapolis pa fè bak nan kad entèvansyon ki gen pou fèt nan twazèm sikonskripsyon an, paske nou konnen dosye sa a, e wout Matisan an ki koupe depi plis pase, depi anviwon enn an demi, donk sètase, nou panse ke Fòk pèp la li menm, fòk pèp Gran Sid la li jwenn liberasyon yo parapò a sa k ap pase Matisan, n ap tann ki sa k pral genyen parapò a anons ki fèt bò kote lapolis yo pral entèveni nan Matisan, n ap tann pandan se tan an n ap di bravo Frantz Elbé kontinye fè travay ou pa pran nan entimidasyon parapò lè w ap fè travay ou n ap ankouraje il fo felisite kan e fòk nou felisite lè pou n felisite di. Oye donk n ap avanse avèk Anderson ki pral pote plis eksplikasyon pou nou egalman sou dosye sa medam mesye e Anderson nap salyew nou wè nou te gon ti pwoblèm avèk rezo an tou piti men la nou konnen ke ou an plèn fòm e Anderson wi an nou reprann enfo sa pou moun yo konprann byen sèt fwa si nou pral ajoute tout magi tout epis nap mete paske pou moun yo konprann byen sa kap pase anndan peyi an la frèm.
Wi Djimy n ap ekskize nou oprè de gran piblik la. Alò dènye tan sa yo nou kapab di laplèn di kildesak la kab konfwonte yon sitiyasyon difisil nan koze teknoloji nou wè koze e sinyal dijitel la l pa twò fyab e se sa ki ta lakoz e koupi nan moman n t ap bay enfòmasyon. Enben Djimy. Nap avanse avèk enfòmasyon yo, nap toujou rete nan dosye sekirite ki gen pou wè avèk peyi Dayiti, enben nou wè jodi a la kote lapolis li menm kanpe sou brenzenn li, lapolis ki montre tout bon vre yap travay darachpye yon fason pou pèmèt lapè tabli anndan peyi an, pi patikilyèman nan laplèn. Dikul e Blesak la, enben nou wè e Lapolis Nasyonal Dayiti ki ta anonse liberasyon e byen bonè jedi 12 me 2022 a yon gwoup e pasaje ki ta kidnape pa bandi e nan nivo e komin e Kwadèboukè yo, n ap pale de mesye e 400 mawozo yo, enben e moun sa yo e ki jwenn. liberasyon yo n ap konsidere kòm etan viktim ki te abò yon otobis konpayi Capital e Coachline ki t ap rann li an Repiblik Dominikèn nan moman kidnaping sa li menm li t ap fèt la, enben nou wè polisye ki kantone nan komisarya Kwadèboukè yo Jimmy yo ta souvi gras avèk vijilans yo, yo ta lokalize mesye 400 mawozo yo epi. yo ta pwosede avèk liberasyon otaj sa yo e nap raple tou nan dat e ki te 9 me e pase a gen yon dizèn sitwayen Tik, Ayisyen epi Dominiken ki ta evekye e menm sò a nan lokalite e nan Papay nan komin e Kwadèboukè otobis yo te ladann nan ki ta detounen pa bandi ame e kap opere

bus excuse moi e ki ta nou kapab di libere moun sa yo mesye 400 mawozo yo menm yo ta kidnape byen bonè maten e jedi 12 me 2022 a enben nap raple nou a yon sèten tan kote te gen yon gwoup e polisye ki tap travay nan komisarya e kwadèboukè a enben mesye sa yo yo te sou pewòl lanmò sanjou yo te sou pewòl yonyon yo te sou pewòl e 400 mawozo enben e gras e nou kapab di. via avèk vijilans, via avèk tout dènye dispozisyon ki pran, yon fason e pou mete sekirite nan komin Kwadèboukè a, nou wè kote responsab e ki nan pi wo nivo lapolis yo ta transfere polisye sa yo ki te sou kontwòl 400 mawozo epi ta vini avèk yon gwoup ki genyen sèlman. nou vo e polisye ladann e ben nou kapab di se gras avèk e vijilans e mesye sa yo e yo ta rive e pwosede avèk liberasyon e pasajè sa yo ki tap pran direksyon e peyi e sendomeng e nap e menm jan nou sot sinyale e talè a bis sa ki te kidnape nan wikend e koulye a jiska menan nou pa gen enfòmasyon si e a e etranje sa yo nap pale de e turk yo yo ta jwenn e liberasyon yo si ayisyen yo ta jwenn e liberasyon yo nou pa tande anyen ki di e nou te wè tou an revanch kote e plizyè konpani bis an Repiblik e Dominikèn pi patikilyèman responsab e metro a ki ta anonse ke yo sispann e vwayaj yo an Ayiti jiskaske yo ta eliside kòman e sa fè rive e jiskaske otaj sa yo tou e ta rive e jwenn liberasyon yo e ben nou kapab di byen bonè e maten an nan e komin e kwadèboukè lapolis ki ta fè yon gwo kout filè kote yo pwosede avèk liberasyon plizyè dizèn Ayisyen ki te nan yon bis kapital Eko Trany ki ta pran ni an Repiblik Dominikèn. Vwala, antouka, medam, mesye, se ekstrè videyo sa ke n ap gade la, nou kapab wè bis lan gen plizyè moun ki anndan l, e, bon, ou kapab wè moun yo pa mezi de sekirite, yo pa vle moutre vizaj yo, nou kapab konprann sa. Men nanpèch, pou operasyon sa, sensèman, e menm lè nou konn fè ti kritik nou men la e nap felisite sa kanmenm e le fè ke yo libere otaj yo nan sans sa bravo bravo bravo men nou te pale egalman sou kesyon baz 400 mawozo nou pale de minisyon yo e Anderson nou pral talè nou pral pouswiv egalman avèk Laynol e men nou wè nou gon videyo la.